Sèl sèl ki ta pou fèm kite bagay sa yo konprann tout tout tout lè byen materyèl m te resevwa tout kay m te gen tout men m dakò renonse kay mwen kay la yo boule l men sa pa anyen nivo kominikasyon m avèk Bondye pi wo pase kay li pi wo pase lajan li pi wo pase lajan li pi wo pase machin e m dakò preche levanjil mwen mwen m avèk yon sèl soulye menm jan m te konn preche l lontan. M dakò preche l avèk yon sèl chemiz, yon sèl vès. Bondye pap kite sa. Pase mwen menm wi m kwè. Bondye pap kite sa rive. Depi nan tan lontan,
sa klè levanjil la antre nan mwen pou l fè ravaj, grangou, lamizè rale l. Men kounya Bondye fè m al viv tout sa ke m pat viv nan lemonn yo, e kounya la l fè si yon moun ofri m yon lajan pou m ba l yon levanjil pou lajan, m ap di l tout gras Bondye se pou granmesi. Amen, amen, amen, amen, amen, amen wi glwa a Dye. Gloire a Dieu. Men kote bagay yo nou pral boule yo wi.
M vle pou 2 frè ki gen fòs nan Letènèl pou yo edem priye e map bay nimewo telefòn mwen se pa pou lè payen e pa pou payen kap relem kap vin mandem dosye de bal non oken jounalis pa relem pou vin mandem krasi dòbi de bal jamè. Bab m pap fèl wap mandem entèvyou pandan map preche levanjil levanjil la pase sou tout movèzespri sa se misyon m sa poum kwape movèzespri se sa se misyon m sa se sa se don evanjelis letènèl li te bon mwen depi lè kem te batize nan legliz de Dye di tan de lafen Kousta, Ey se la m te konn preche levanjil de Dye Kris di Miso, m te konn preche levanjil nan tout zòn sa yo, m konn fè evanjelizasyon, men dyab la te wè kòman pye m t ap evolye, gram li wè m ta pral pran nan legliz la l rache l li te ban mwen nan lemond, men mwen menm Letènèl repran m ankò, e manje pa ka tante m ankò, ou konprann, e machin pa ka tante m, ou konprann. Ee lakay paka tantem ankò non jamè Ayy letènèl letènèl te livwem o dyab menm janl te livwe jòb menm te di ou paka tiyew mal nan lagè pyem kase fouèt mwen kase jem pete mpran 8 kout manchèt nan tèt letènèl fèm wè dyab la paka sovem si dyab la te ka sovem mpatap pran nan kout manchèt la Ou wèm wi wi se vre m pa pran nan bal men si se dyab ki tap sovem fò m pa ta pran nan manchèt tou du fèt ke letènèl revelem yèreswa m te pran nan manchèt kòman ou te fè pran pou yo te ka m retounen baka letènèl m di Bondye map mande w pou w kenbe m jou ta wè m ta fè efò ke se tounen pou m pral tounen ke pran mwen pa sove
pran m paske sa ap terib anpil la sonde la tronpèt de Dye Epi pou kè pou anpil moun kite m pou pou jan ke m te aprann fòmasyon sa a, pou jan ke m te aprann Bon Bondye, pou jan ke m te aprann Jezikri. Matye 5 vèsè 3, m vle ere pòv an espri e pa pòv a lajan, e pa pòv a manje, e pa pòv a machin, m vle pòv pou Anvanm sòti poum di senyè pran devan. Amen amen amen amen men kot bagay yo nou pral boule yo wi. Nou wi nou pral boule bagay yo. Nou pral boule a la face du monde.
Mwe nan nan je le mond. Mwe nan je yo nan je yo.
E panse avek tout lakay ou net ou we si pa gen anyen ou kite pa kite anyen pou mete problem nan lavi. Non m pa
anyen menm. Ok. E map boule w. Ay Bondye gitan gonm pouvwa a deja pastè ou pap fè kras deklarasyon sou yo. Non o non de jezi nap boule yo nap boule yo met dife ladan yo o non de jezi humm.
Ok map boule w nan le non de jezi kri de nazarèt pase gras mwen sifi. Sa se glas ou met fè deklarasyon di o non de jezi map met dife sou ou. Oh oh oh non de jezi kotem te pran nou an se pou nap jwenn mèt nou la tout espri an pa gen pouvwa ni sou madanm ni sou pitit yo konnen yo pa ka konbat avèk fòs de jezi kris la yo pa gen pouvwa sou nou yo pa gen pouvwa sou menm moun ki anba live la
men wi non yo pa gen pouvwa sou kras moun yo sa se bondye kap fè travay li Dieu fè travay li janl vle di tout vye espri enpi yo la se pou nou tout kankannen menm jan van ap desann poul desann avè nou ale pou nou boule yo dan le non de Jezi kri de Nazareth nou pap fè lòm plèzi men se letènèl sèl nap fè plèzi pase bon
Manman e e e.
On bri gè wi
yap pa okipe man wè kotem ye a yap boule yap boule yap boule pa okipe yo. O non de jezi dife ap pran ladan menm lè yap fè rebèl pa okipe yo tout fòs gentan soti deja met dife ladan yo si yo pa vle ale yo pou yo boule ak tout vye bagay yo. Amen amen amen. Ok yap boule pa okipe yap boule la.
Ou mèt gade

Talè. Ya ya koule. Talè map pa. Pa okipe. O non de Jezi e pou dife e pou dife a pran. O le non de Jezi kri de Nazareth dife se pou pran. O non de Jezi. Pran dife. Se pou pran. Amen amen amen amen.
Talè. Bon mal.

Eske ou wèl parèt? Humm gade pou wè si li byen parèt. Ok li byen parèt? Fòk ou dim. Humm.

Se pou Bondye bon menm pwisans lan menm pouvwa se pou letènèl fin fè travay yo se pou letènèl fin ouvè pòt yo se pou letènèl ouvè chemen yo
se letènèl kiyè Dye se letènèl kiyè Dye ke mwen menm pou ke pouvwa sousi lavi. Lè byen materyèl pa dwa gen pouvwa sou kò sa ankò. E mwen konn konbyen fwa nou fè m sa, men jounen jodi, m viv tout sa ki te gen nan lemonn deja. Men, sa, sa, tout è fini, ou tchiak nan lavi. Amen, amen, amen. Plas a lespri de Dye pou abite ou.
Amen. Amen, amen.
Gloire à Dieu. Yap Y ap boule, y ap boule. Y ap boule, y ap pran dife la. E m kwè tout zanmi entènot nou yo, gen plizyè chèn ki gentan kapte nou la, gen Chili, gen Ayiti, gen tout kote la k gentan ap viv. Se ansyen chèf, ansyen chèf baz 400 Mawozo a, Jodi David revolisyonè e Bondye te voye fon travay dan le mond, li fin fè travay la dan le mond e e li fè kounye a l tap fè l fizik kounye a fin a fizik la pral spiritual pase batay la se pa kont moun se pa moun pou nou tiye men se espri nan moun nan pou nou tiye nou pa ka nan tiye moun, moun nan pa anafè avèk avèk nou menm pase Bondye toujou bezwen moun men se espri li gen nan li a pou nou priye pou chase dèmon. Bondye fè m sot vèsè a m konn pas kap chache vèsè a se kont lè movèz espri ki nan lye se lè sa batay kont lè movèz espri ki nan lye se lè sa se pou tout ti jèn nan peyi a

E gen lòt ankò wi, gen lòt ankò l anba sa k ap vini. Gen lòt ankò l anba sa k ap vini.
Pastè m kite yo fin boule mwen menm m antre. Sa a pa gen pouvwa ankò. Sa a pa gen pouvwa sou mwen ankò. Ke gras mwen sifi. Ou te di w ap bay telefòn ou.
Lè frè ki pou ede m priye m pa bezwen frè payen ki pou vin ki pou vin agrabye lespri m menm frè ap rele m ede m priye ede m priye m pa bezwen ke letènèl fè tout sa l vle fè nan lavi m moun pa vin rele m pou vin pou vin mande m dosye pou baz letè sou sou ap di m priye e priye m di Si yo bezwen mande a, mande Letènèl. Prepare ou. Si yo bezwen mande.